M konnen Merina masisi, m konn Merano tou. M pa masisi, m son fanm trans, m son fi. M konn Merano tou renmen gason l. Ou konprann? Sa vle di wè jan m alèz avè nou, m ap pale avè nou, m ri l avè ti m pa renmen ou lè m avè nou. Woy Merina fon silans, on ti pe, talè. Ayè di m respekte sa. Otomatikman moun nan pa depase limit li sèlman. Ou konprann? M respekte sa. A di gen masi si m pa, gen masi si m pa moute live avè w sou tiktok. Paske yo depase limit yo. Men, kòm si depi, depi, m wè Mirano ki te konnen Jospin, a Jospin, Jospin pa nan gason non, Jospin se fanm li renmen, li ka fè blag a Jospin, pa gen pwoblèm. M ka wè Mirano nan yon kote la tou, nou bay bèl respè, nou chita, n ap bwè, nou ranse, pa gen pwoblèm. Men Mirano respekte m, m respekte Mirano. Èske w konprann? Men gen moun ki pa gen respè sa. Gen moun ki pa gen respè sa pou moun.

E fwet ou te fwet. Rèv sa pap janm reyalize.
Men men map reflechi eske pa gen nèg ki pran Merina pou fanm. E sa pwoblèm mwen. Anpil fwa. Yo pran Josma yo pa pale yo pran. Banm konn sistèm nan deja yo pran yo pa pale. Josma gen nèg la depil fin bwè kleren la. Depi selman wè figi moun nan tankou yon fanm lap degajel janl jwenn li wi. Mè kaka.

Map di la m gen 3 mil 400 moun kap gadem la Pou sa m di m ka plede pou moun Paske m konn tande jan moun ap pale de mwen e m konn tèt mwen M pa konn si w konprann Tankou la m konn ap gade de seri de pòs moun ap fè sou mwen Yap di Jospha masisi Mwen menm m konnen m pa masisi bro Sa e mwen menm, a ma pwòp tèt mwen m konnen m pa masisi maestro. M pa renmen gason. But m ka toujou chill avèk mwen. Well, aprè live sa la, okay moun pral di, yo sòt ap pale a masisi di sa kè de. Al nan tèt moun nan. Al di ke lèw vin dim on moun masisi, m toujou panse kòmsi sa ap di de mwen yo, mwen m konnen m tèt mwen, e sa ap fè pou moun nan tou. Paske defwa pou moun nan blaze on moun, li just di moun nan masisi poul ka besel. Ban m di w konprann. Ou ka wè yon jèn ap pwogrese sou entènèt la, ou ka wè yon jèn ap pwogrese sou entènèt la, l di, oh entènèt masisi l ap fè. Pandan setan li pa ka al ditou paske m gentan konnen sa y ap di de mwen menm nan lari a pandan setan m konn tèt mwen m pa sa. Men lè y ap di m yon lòt moun sa tou m gentan di non e kaka y ap pale sou moun sa. Twò longtan pa gen prèv alapi de sa m gentan wè kaka y ap pale sou moun. Paske fòk gen yon bagay moun nan pale jousman pou l ka sal moun nan. Non epi sa m di w m ka plede pou moun. Tankou lè w vin di m yon patnè masisi a, m ap di w manti misye pa masisi? Kareman map diw sa. Koman ap koman ap plede pou li. Tande tande paske mgite konek sa yo ka di de mwen menm tou paske yap plede pou mwen tou paske mkonnen mpa sa. That's why I'm talking about. Ok wap plede wap plede wap jis plede paske se pat non wi menm epa se konas san pou sa. Paske mkonnen koman sosyete a wè ti jèn yo menm kap evolye nan kominote a. Talè banm diyon bagay. Tankou la swa swa wap pwogrese nan lavi w swa wap fè sa swa wap fè sa swa wap fè dat se swa vòlò bon masisi e konsa yo wè jèn yo. Pandan se tan jèn nan ka fon pakèt bagay poul pwogrese nan vil. Èske w konprann sa mvle diw la Mirano? E pa tout, Jospin e pa tout moun ki masi ki fè masi tou, gen nèg la ki prefere t nan mizè pa fè bagay sa yo non mèt la. Oh ah monchè men anou monchè. M konn moun la mèt la, ou tèt te osi lwa dyaman.
Lè bagay yo pat bon pou nou monchè nou pat fèl epa kounya nou pral fèl men anou. Menm twouve moun yo se ebesil. Jwè menm Jospin jounen jodia m bat tout Jospin sa avan menn.

Otomatikman pran level. Otomatikman pran nivo e konsa yo wo. Yo mete tout chay sou do w. Yeah man. Men soupè yo te pran do.
Merano, Merano, wè mwen menm? Wè sou tiktok la la? Gen moun mwen ka plede pou yo. Gen moun m pa p plede pou yo. Tankou wè Josma, Josma konn tèt li. Li konn kiyès li ye. Tankou Josma sot di yon bagay la talè a, m plede manti w. Tankou di konsa w ka gen blòdè sa w di konsa, ah misye pa p fè tèl bagay. Jis pa li pou tèt ou, pa plede pou moun. Anpil fwa, gen moun ki lan yon vi, l ap fè l, li renmen l, akoz de sosyete a li pè, li jis fè l an kachèt, li poko ka avwe ki gen sida. Tande, tout otan m di w m ap plede pou moun nan, e pa paske pa gen prèv alapui non. Tande, tout otan pou yo gen prèv alapui, m konnen sa l ap fè l vre, se sa m ap pale w. Kòmsi, lè m di w m ka plede pou moun nan, tande byen, gen moun ki wè m, ki gentan ap souzestime m, pandansetan m konnen m pa sa, pa vre? De sa yon moun di l,

Si moun kon pat konnen Masisi Merano, m pat ka ale la pou m sòti m voye gade yon ti love ou. Pa gen moun ki konnen w Masisi Merano boo ok. Ou pa fè m apwòch. Ou pa janm di Josma, Josma ou konnen w se yon bèl ti gason? Josma ou konnen w di Ou pa gen okenn aprèv, Merano pa gen okenn ti jès pou l ta fè m konnen se yon Masisi l ye. Ok pa egzanp, kit sa m pral doute de ou la? Kòman m pral fè doute de ou? Fòk yon apwòch ki fèt.

Masisi.
Talè eske pa touche baz gen tou bouda. Tout masisi.
Gen gason m konnen kap koupe fanm nan tou dèyè yo pap koupe yon masisi nan ni yon trans nan. Non enben e pa menm tou bouda non. Tankou wè gen yon nèg kite mennaj mwen ou konn sa nèg sa dim lejou m kouche mal mete bouboun li pa bezwen m ankò. Men kaka. Le poukwa li di sal renmen lakay mwen poul wèm kanpe toutouni poul wèm kanpe toutouni tete a nan lestomak mwen Gòl zozo a parèt cheri apre sa lèm kouche m lap gad chay bouda m sa atire sa vle di ke chak moun gon bagay yo
renmen.

Bagay ou tande nèg la ap vin di w konsa oh se li k fè m e pa mwen k fè l oh e mwen k pran e pa li k pran tout e masisi depi w asepte bwa yon gason masis ou ye.
E sa l ye ou masis ou fizik ou pa nan san. Depi w asepte kola yon gason souf lan souf masis ou ye. Bagay ou vin di e li k fè e pa li k fè e mwen k pran e pa mwen k pran ki sansasyon m pral gen m ap foure bra m nan mouda yon gason masis ou ye.

Josma avèk Bensy.
Non mwen map di w nan tiktok la m gen 2 moun la m bay respè paske se josma stanley apre sa rès yo patnè m yo paske yo menm yo nan tout zen depi w nan tout meli meli w nan reponn moun nan tout zen ou se zenyèz mwen map plede pou Bensy l pa nan tout zen non gras pou vagabon an. Bensy konn nan zen bon Bensy konn ap reponn moun Bensy konn ap reponn moun Bensy frè m li konn ap reponn moun men josma konpa lakay li josma inyoran Ou tèt ap jape lap gade w l moute la byen pwòp jan l pa konn ap pale de li. Lap moute live la byen serye avèk pèp li lap pale. Bwa ap jape yon kote Josma konn tout sa w di. Li tande l konnen l pa okipe w. Stanley menm jan. Stanley leve lap toufe w li resi di yon grenn pawòl li fini. Josma pa okipe w menm. Lè Stanley pa kapab ankò.
Fòk gen modèl. Sa vle di.

Yon bèl fanm bezwen se fanm pran wi. Adi men Ardo pran fanm ou pran gason tou. Tout sa menn pran. Men kaka.
Oh a vle di Merina ok ok ok ok ok ann kite ann kite blag ann pale bagay serye a di ou poko janm janm nan yon bagay avèk fanm ditou depi lè konnenw fèt depi m fèt m poko janm fè eksperyans avèk fanm ditou nan vi w nan aprè sa yon lè yon stud ki te wèm stud la tèlman renmenm li gè li pat konnen si m te trans tou pandan map vire konsa l ale pou l bo m sou bouch men bo a tonbe sou bouch mwen ou konnen m pase yon semèn avk bouch mwen ap bay dlo sa vle di nan tèt mwen m wè stud la se yon fi l ye. M pa wèl gason.
Sa vle di Merina ou pa ou pa konn gou koko menm? Oh! Sa vle di Gèlè, Bondye gèlè sa gou koko m konnen l lè manman m t ap pouse m konsa ou menm sòti lwen koko men m pa konn gou fè sa. Ah Serye, eh m pa sa vle konn di bagay sa Merina sa vre, vle m pa di konnen l. Bondye ba w on gigit li pa janm bave nan nan yon ti chouchou nan fanm ou jou nan vi l?
Ditou pa. Ah sa yon mechanste wap fè de mod. Men pa mechanste se chwa pam mpa renmen fi em pap janm renmen fi mka wè yon fi la pou makrèl zanmi men pou yon fi pou monte lan relasyon poum dil mrenmenw je t'aime bagay sa yo nan mrenmen gason e gason mrenmen se maskilen viril.

Nou pap moutre moun yo imaj yo. Nou menm nap peye moun nan Espagne. Nap peye moun nan. Tandem tandem nenpòt kote ou ye nap fèl. Mechan nan ap gen ap gen mikro anndan men kamera pap wè nou. Ap gen mikro anndan pou nou tande. Sèlman nap peye ou. Dim konbyen kòb pou nou peye ou pou nou fè yon show konsa. Par exemple nap kòmanse show a epi pou al fè bagay avèk ou vini.

Men Nou alòs se pou li sèvi met lwa. Tande, nou sèvi lwa. Nou leve nan tanp vodouyizan, se vre. Anpil fwa, Rane! kont, tande, Rane! Josma, Eh? Josma, anpil fwa sa k fè ke yo toujou di ni masisi yo ni trans yo renmen lwa. Lepoukwa yo di l, Kòz kanè si mal siri. nan yon tanp, Si m al nan yon tanp, e si m antre lan yon legliz, pandan m antre lan legliz lan, pastè a p ap di m sòti non, men l ap chanje prèch la. Men pa kont, si m antre lan yon tanp vodouyizan, y ap asepte m, y ap onore m, y ap tankou trete m byen, m ap santi m lakay mwen. Men pa kont, si m antre lan yon legliz, pastè a ap chanje prèch la. Se pou sa anpil fwa mas yonitranse yo pa al legliz. Se pou rezon sa.

Tout sansasyon gason ret nan kò a la pou mwen. Sa m pa renmen, pandan n ap di pa fi a pi bèl, pa fi a pi lèd, medam yo ap fwote fwote gason li menm wan li kouche yo fè yon Bon m tout pòz esplike w ke li Merina, sou mwen esplike w nan sa sa k fè yo pito l la tande. Fanm fèt pou gason taye. Wè. Kit ya fè madivin, nenpòt nèg ki vin nan mitan, l ap toujou taye yo. On fè nòmal. Wè. Men gason a gason an, lòt gason pral nan mitan w, sa yo vin fè ladan l? Se rezon sa ki fè w ap wè gen moun ki pa gen pwoblèm ak Madivin paske yo gentan konnen se 2 fanm y ap kon yo tou lè 2. Men Masisi a li menm e 2 bout grenn ki genyen se pou ta gen yon fanm k al pran yo. Wè.
Se sa k fè w wè yo pito Madivin ke Masisi.
Wè, Masisi an di Merena. M pa wè l di non.
Meïna, sèlman pòs sa, ok, sèlman imajine avèk sa gète bay pwoblèm. Kòman?
Sèlman imajine kòm se 2 gason kap fon, kap fè bagay la, li gète bay pwoblèm. M nan tande ou, mwen menm m pa, tande ou, m pa renmen, m pa renmen gason pou map gade 2 bab, 2 bagay, 2 djed lan tèt, yap bo non, li pa, li pa, m wè l parèt lèd.

lap pase eske yon gason pap anvi koupe meri nan eskel pap anvi fon esperyans avel e fanm nan konn fè gason damou tou. Mè gaga.
Merina, Merina m pral eksplike yon bagay.